Hello tout bèl moun mwen yo kòman nou ye jodi an la nou vin pale de chichi de aksidan avèk dout pawòl ankò mezanmi nou pral gade e nou pral konprann deklarasyon yon moun ki dwè w pou ap di jan de bagay sa yo kiyès ou ye tankou nou menm nou pa gen kè sa vle di la li menm e pa t yon e pa yon manman ki te pouse l e pa yon bondje ki te kreye l tou li pa pitit bondje. Nou fè kè m franchman nou nou nou fè kèm fèm mal pou nou. Shishi te post li di konsa. 20 mai 2020 20 mai 2022 sa fè 2 zan silans fè bri ke bal vre wi jan yo konn di a men gen de fwa silans ou konn kondanew avi Map kontinye ret silans poum kite yo kontinye pran avantaj. Men nan silans mwen map fè nou dekouvri anpil bagay si nou entèlijan. Guys, bat poun toujou gen rezon. Fè respè nou epi se wè nap wè kijan nap ranpòte viktwa sou yo. Nou wè aksidan sam te fè a? M te ka mouri. But hey, m still la. Epi pou m pa rele tèt mwen gran fanm, si nou vle na konprann. Li trè senp. Pa gen anyen pou n konplike. Sa vle di jan Chichi pale, se voye yo te voye l fè aksidan an pou l mouri. Se paske l pa t antò ki fè l pa mouri. E dayè te gen anpil fanatik ki te kanpe ki te di, Wi! Depi shishi antò, shishi ap jwenn a zo grenn li, paske yap pran jistis pou, yap fè revanj pou Wendy. Mwen menm pwoblèm m gen sa m avèk anpil nan nou. Pwòp ti fanmi nou anba je nou. Pwòp moun anba je nou. Nou pa janm ede yo. Nou pa janm fè anyen pou yo. Yo mèt te tiye yon fanmi nou, nou pa fè anyen pou yo. Kou se yon moun sou entènèt la, nou pa konnen, nou pa konn kot moun nan ap viv, nou pa konn sa moun nan ap fè pou l viv, anyen, sèlman moun nan annik vini, nou wè l sou nèt la, l se yon aktris, yap, ouswa li se yon chantè, ous, o, li se yon atis, tèt nou cho, nou pa bezwen konn anyen, nou se fanatik, o, nou ka tiye, nou ka manje, nou ka tout bagay. Men, poze tèt nou kesyon. Poze tèt nou kesyon, si moun nan te bezwen fè jistis pou tèt li, li tap fè jistis pou tèt li. Kòman nou fè dan devan konsa mezanmi? Kilè nap kite dan devan? Kilè nap kite anmerde moun? Nap wè de seri de bagay nap fè, li san sans. Poukisa nou oblije al rantre? nan yon relasyon, 2 moun ki te renmen, ki kite poutèt pwoblèm yo, nou pa konn ki sa k te pase egzakteman, nou ale, nou gen dan devan nou, nou rantre, n al ka ougan, n al fè jistis pou moun. E moun nan li menm li di w kite Bondye aji pou li. E, m toujou di yon moun sa, nan bagay sa, anpil moun konn viktim, gen de lè w konn al ka ougan pou yon moun, epi tou, e ou pase, paske lè w pa konn egzakteman sa k pase a, w al rantre ladan l, ou konn viktim! Hum! Ou konn viktim! M sonje, hum! Te gen yon moun ki te mouri, sè l t al pran revanch pou li, t al di, o m ap fè revanch, m ap sesi, m ap sela, m ap bagay, men w pa konn sa moun nan te fè! Nan fè revanj nan fè revanj Sè a manke mouri Sè a manke mouri nan Mouri ankò Paske ou pat konn sa moun nan te fè ki fè li mouri E pa tout tan moun mouri Li gen rezon Gen de lè moun nan mouri lan tò Plizyè moun tap chèche l E kounye a ou menm ou pa bezwen konnen Wal rantre pye w Dayè m toujou di depi w moun depase 18 an M pa lan foure bouch la fò w. Ou ran moun ou fè sa w vle. M pa lan rantre nan koze w. E lò ti moun, yon moun fè yon bagay m ka di a pou ki sa w fè tèl bagay. Ou wè moun nan pa. Ou wè sa son ti moun li pa gen lespri pou jan de bagay sa yo. Èske n konprann? E lè sa ou ka On ti moun ou gen lakay ou ou ka jije pou ti moun sa ou ka bagay on ti moun yo tiye ok e gen de lè tou ti moun nan konn fè yon dezòd ou pa konnen on granmoun menm si granmoun nan te sipoze poto poto plent pou li li pat dwe ap tiye ti moun nan men gen de lè ti moun nan konn pa gen rezon tou èske n konprann sa vle di la se sak fè m toujou di fanatik k ap mache joure k ap mache al kay ougan Pou atis, nou pa konn sa atis la ap regle, nou pa konn si atis la gen rezon, ni si l an tò, nou pa bezwen konnen. Se, hum! Yo toujou di, bèf ki gen ke pa janbe dife. Si nou gen ke, nou pa ka pral ka ougan pou moun. Paske, moun sa nou pral ka ougan pou li a, nou pa konn sa k dèyè do l, nou pa konn sa k kanpe ansanm avè l. Antouka, ann kontinye li, timoun. Fanatik sa te reponn pou l di mwen konprann kòkòt sa vle di si w te antò ou t ap pase yo t al eseye w depi w pa antò ou pa gen anyen pou w pè gen yon lòt ki te reponn pou l di l konsa ou pa nan mond sa ou ka toujou gen yon bagay rive w pandan w pa antò w ap toujou jwenn de siy k ap montre w ke de ou yo doute e yo menm arive al chèche detwi w kòm ou pa antò Ou ka toujou pa antò. Bondye epanye w soti sou planèt ou ye a desann sou tè. Gen yon lòt ki di epa vre papa pozo ou ka toujou frape e menm mouri menm souw pa antò. Epa manti vre gen de lè ou konn pa antò ou konn pa fon bagay epi tou ou pase epi tou gon bagay ki rivew gen nou konnen kòman peyi nou an ye se sak pi fò ak pase anlè. Ou te te inosan ou ka mouri. Tout moun konn sa. Fanak sa reponn poul di se Bondye ki bay. Ou gen kouraj anpil se kounya ou chwazi metel piblik. Pa pou pitye ni konpasyon ou menm selman ki konn kisaw veki. Ou te toujou youn nan fanm mwen tolere nan tout atis yo. Nan atis an Ayiti yo. Nou konprann. Sa vle di la, tèt chaje m swete w reprann ou. God bless you. E poukisa se kounya tout bagay sa yo antouka nou pap pran pawol. Gon lot ki di fos baby toujou rete moun ou ye a. Swa fot. Gen yon lot ki di m flou m just bezwen yon live ki gen yon verite total. Ou bezwen yon live. Men sa se timoun ki ret ansanm avèw. Mezanmi fò nou konnen yon lè tou fò nou konn koman pou nou pale ansanm avèk. Atis yo. Fò nou konn kòman pou nou pale avèk moun nou pa rekonèt byen antandu, e pa sèlman atis. Fò n konn kòman pou nou pale avèk moun nou pa rekonèt, ni moun nou rekonèt tou. Pase moun nan pa timoun ki ret ansanm avè w. Ou pa gen nin dwa pou w di l sa pou l fè a sa pou l pa fè. Ki dwa w pou w ap di moun nan o li ou flou, ou flou de wat. Lè Chichi te fè aksidan an, te gen moun ki te konnen. Se pa tout moun ki te konnen, men gen moun yo te di sa sou nèt la. Yo te di sa sou nèt la. E pa tout moun ki te pèdi tan nan sa paske pou ki sa? Paske yo te di o pwiske l antò se Bondye k ap jije l o nou konn sa trè byen. Men gen moun k ap toujou kanpe ansanm avè w menm si w nan tout pwoblèm menm si w ta antò menm gen w ap toujou jwenn yon moun ki pou ou yon moun ki vle pou sa tout moun konn sa. Menm siw antò wap toujou jwenn yon moun ki kanpe pou ou. Yon sèl bagay, kelkeswa sa yo di ou fè, ou pa fèl, sa yo di w ou di ou pa dil poze w. Ventan dizan, verite a gen poul devwale, verite pa konn kache, tout moun konn sa. Humm mwen renmenw de tout coeur bondye ap protejew bon si se yon aksidan ou te fè mwen panse se yon bagay nòmal li ye pou yon moun fè yon aksidan se toujou se toujou tris men mwen pa kwè tout bagay ka dyabolize paske gen bagay ki posib nòmal se pa tout bagay mezanmi. ki e dyab ki fè sa. Gen de bagay nòmalman ou ka ap kondi nan tèt ou ou panse se kou cho kou cho oswa e dòmi w ap dòmi oswa e benyen w ap benyen paske gen de lè w tèlman gen pwoblèm gen de lè w tèlman gen pwoblèm m konnen gen anpil moun ki konn sa m ap di an la gen de lè w tèlman gen pwoblèm Ou kap fon bagay, ou ayèr, wap regle yon lòt bagay. Sa vle di la, gen de lè, gen de moman wap pase, gen de moman difisil pou wè tout moun leve kont ou, menm pwòp moun ou te konn pataje kabann avèl, pa kanpe pou ou. E sel Bondye wi ka ede w. Sel Bondye ki ka di yon mo wi. An nou kontinye. Nap toujou jwenn yon sendenden ki pa konnen janm di nou an kap vin rantre kap vin di moun nan nenpòt bagay. Lap vin joure manman tifi an, lap vin dil manman demon, oh li manke fè rap kreyòl la fini sou zak ou te fè sou kin nan. Hey! Mezanmi timoun! Poze nou non! Poze nou non mezanmi! Kilè nap respekte moun? Mwen di nou respekte moun! E pa tout bagay pou nou di moun lè nou pa rekonèt moun. E pa tout bagay! Antouka mes amour, abone, pataje, renmen video a m renmen nou anpil na wè nan yon lòt video. Bizou bye!